Merci Men ou diw se zanmim men siw se zanmim sa pa anyen e map diw merci paske ou chwazi fè sa pou mwen.
Ok Pa fatigew Ban mwen sòti pou m ka al di kisa wap gen bezwen pou yo ka pote pou ou.
Non pa di se pou mwen ou pral chèche bagay pou nou se pa pou mwen ok.
Ok pa gen pwoblèm madmwazèl Vava pa gen pwoblèm. Ok mwen vle pozew yon kesyon avan w ale.
Ok map tande ou mèt pale.
Ok dezole emm pouki se yon espas konsa ou chwazi peye pou mwen.
Poukisa w di sa matmwazèl Vava? Mwen pa twò fin konprann sa w di a non.
Ok mwen panse nou te ka chita kote tout moun chita men mwen wè la vrèman prive li vrèman bèl li gen kabann ladan li gen lòt bagay ladan ankò mwen pa konprann poukisa se la ou chwazi Antre ansanm avèk mwen. Ok Madmwazèl Vava. Madmwazèl Vava, si ou sòti avèk mwen, se paske ou fè m konfyans. Mwen vle, menm si ou andedan la, ou sipoze fè m konfyans toujou. Ok? Ou pa bezwen fatige w pou kabann ou wè ki la, sa pa bezwen deranje w. Ok? Sa pa anyen. Mwen vini la ansanm avèk ou, se paske mwen vle pwoteje ou. Mwen vle pwoteje ou, mwen pa vle yon lòt moun si l vini nan ba w la pou l jwenn mwen m avèk ou chita, se sa k fè se la mwen peye pou w ka alèz ok, pou w ka alèz. Pa egzanp, sè ou sòti, ou pa konnen egzakteman kot l ale. Mennaj ou, ou pa konnen tou si l gen dwa ka pase la. Se sa k fè. Mwen vle w Yon kote Pou kè w pa sote ok Pou kè w pa sote Pou yon lòt moun pa vin sote sou ou Se rezon sa Men Ou pa bezwen fè tèt ou pwoblèm Fè m konfyans ok Fè m konfyans M pa yon moun jan w panse la M se yon moun ki trè respekte Ou wè m se yon moun ki respekte moun. Ok Pa gen pwoblèm mwen konprann M mèt ale al pran sa w pral pran.
Li ka toujou di se manti mwen ba li men se verite mwen ba li. Kalo,
wè ou ka bay tout moun manti. Sèl blond ou pa ka bay manti.
Sa fè sa, sa k pase? Men m pa bay pèsòn moun manti. Tout sa m di se verite.
Wè, nan adwa kote ou te ye a. Mwen te la tou wi. Se sa k fè se sèlman ou pa ka bay manti la wi.
Sa vle di, se ou menm ki pran foto m, ki voye bay Vava oubyen? Pandan w di m ou te la.
Wi Kalo, se mwen menm ki fè foto yo. Nan pozisyon ou te ye a, pou w ap bay Vava manti? Kijan w santi w gwo jou fèt mennaj ou pou w sòti avèk yon lòt fi e w fin di w ap sòti ansanm avèk li pito w te di w pa t ap sòti avè l li t ap gitan konnen w pa t ap sòti avè l pou l te sòti pou kont li e mwen menm m te ka sòti ansanm avèk li.
Blonde, M pa bay Vava manti e m pa t sòti a okenn lòt fi. Pale w pa bay manti. M te wè ki pozisyon w te pran pou w te pale ansanm avèk fi a wi.
Blonde, Ou pa konnen sa k pase a. M pat soti a okenn lòt fi.
Kalo, Ou konnen m renmen w? Men wi, mwen konnen sa. Ebyen,
wè sa w ap fè yo, fè yo byen. E pinga w kite m rayi w. E si w kite m rayi w? Wap gen yon move moun ki rayiw e wap rayi tèt ou met sou li ankò. Blonde.
Ok pa gen problème.
Banm diw yon bagay. Sa vle di ti flè a ou te voye pou li a ou panse se te tout sal te bezwen pou jou fèt li a?
Talè mwen menm Carlo voye flè pou Vava?
Ou pat voye flè pou li?
Non, mwen pa voye flè pou Vava ni m pa voye anyen pou Vava. Ok, se vre? M pa konprann kòman Vava resevwa flè, se pa mwen menm ki voye l pou li. Mwen konnen jou fèt Vava m sipoze fè l kado, men mwen poukò voye anyen pou li. Esplike m non, kòman sa? Alo? Allo.
Marilyn, ou vle banm manti? Ou byen ou vle banm verite.
Non madmwazèl mwen pap baw manti mwen pa la poum bay manti sa wèm diw la se sa mpa konnen men madmwazèl la te mandem sim pa konn kiyès kite potel pou li mte dil non mpat konn kiyès paske mpa konn moun nan se yon mesye ki te potel. Ou pa konn mesye a?
Non madmwazèl mwen pap baw manti non mwen pa la poum bay manti sa wèm diw la se sa mwen pa konn kiyès mwen pa rekonèt mesye a non.
Enbyen ok ma eden, pa gen pwoblèm. Dakò matmwazèl, pa gen pwoblèm.
Manti map fè, map kite kay. Manti ou di map fè. Ou serye la? Enbyen Vava. Ou serye map kite kay la? Eseye fè sa w anvi fè a pou wè si se manti map fè. Enbyen Blond, pa gen pwoblèm map tann ou. Jodi a m tap moutre w kiyès ki Blond. Pou w mete m deyò? Anbyen sa w panse a se sa l ye wi. Men Vava, lè manmi vini premye nouvèl map ba li. E m pral rele Carlo pou m bay nouvèl la pou ou. Map fè w kite. Ou te sipoze kite al di sa deja. Ou te sipoze kite al di sa. Ki mele m pral di sa. M pa ret avèk ou. M pa ret avèk Carlo. Se sèl manmi ki gen dwa pase m lòd. Serye la. Blond soti! Menm si ou te renmen avè l? Ebyen Vava, sou fiyèl mwen pou ta pase pou ta renmen ansanm avèk li. Gate ras. Ou son gate ras ou son sansal. Ou twouve se mwen k gate ras?
Ou panse si ou tap pran yon moun ki gate ras se mwen menm ou tap pran? Ou panse avèk sa se mwen menm ou tap pran kòm yon moun ki gate ras? Se sa w anvi fè fèl. Blonde sòti. Map sòti. M pap rete la. Blonde, wè m vre diw sa ankò. Tout sa wap di yo se manti yo ye. Manti! Wè si w pa tap fè manti, ou tap fè sa depi kounye a. Paske m diw sa deja, sa w panse a se sa l ye. Gate ras.
Talè, poukisa nou fè kay la cho konsa? Sak pase nou? Vava, ki pwoblèm nou?
Blond ki vin fè pale anpil la wi, Blond ki vin fèl.
Kòman Blond ki vin fè pale anpil ansanm avèk ou an, sèlman ou pa fèl anyen li vin fè pale anpil ansanm avèk ou? Mwen pa fèl anyen, se yon moun ki fèm kado yon bagay li bezwen konn kiyès moun.
E moun sa a, kiyès moun li ye?
Yon zanmi m. Yon zanmi.
Depi w wè sa a, li konn kiyès. Li konn kiyès ki fè w kado l. Antouka, se de bon zanmi nou ye, n a jere koz nou. Men, lè manmi vini, pinga l pa jwenn ansanm avèk nou. Paske nou enpeche moun pale, nou enpeche moun dòmi, nou enpeche moun fè sa pou yo fè andedan kay la. Nou de sèl la pou nou fè bri konsa? Kòm nou konnen m pa konn fire bouch nan koze nou, n a jere koz nou. Lè manmi vini, l a jwenn avè nou. Bann stupid.
Wi manmi, m pa fè dezòd. Se vre?
Mwen byen kontan sa. Kòm m poko konnen si nou pa fè dezòd. Non manmi, mwen pa fè dezòd non. M pa konnen pou lòt medam yo, men pou mwen menm, mwen pa fè dezòd.
Si nou fè dezòd, nou pap di m di nou fè dezòd. Se mwen k pral chèche konnen ki dezòd nou fè.
Bonswa manmi. Bonswa cheri, kòman w ye? Mwen byen manmi, e ou menm, kòman w ye? Mwen trè byen.
Kòman, tout bagay te byen pase? Wi manmi, tout bagay te byen pase wi. Ok, nou pa fè dezòd non? Non, nou pa fè dezòd. Manmi, mwen t ap bliye di w sa. Se pa de koze k ap fèt bò isi a. Sonje m te di w m t ap di manmi sa? Sa k fè ou pa tou bay manmi verite? Ki verite pou m bay manmi a?
Kisa li ye nou fè dezòd?
Ki verite pou m bay manmi an? Tou di manmi se ou ki te kase chanm Jess la? Vava, mwen menm? Ou serye pou wap bay manti sou mwen? Ou serye pou di se manti map fè sou?
Talè, si nou gen yon bagay nou bezwen di, m prefere nou pale len apre lòt pou m ka konprann sa nou vle di m nan. Nou toule de pa kap pale ansanm. Manmi.